Bonjou, bonswa, jodi a nou pote yon nouvo titoryèl pou ou e nou pral prezante ou 4 platfòm ki ofri de kou peye e gratis an liy. Platfòm sa yo se platfòm ki ka ede ou avanse e ki ka ede ou avanse anpil, ki ka ede ou bay tèt ou kapasitasyon pandan ou chita lakay ou, ou pap fè anyen, pandan ou gen megabay, ou ka chwazi bay tèt ou yon aktivite Se pa chita sèlman ap gade zen sou Facebook, bagay ki pa itil ou anyen, men ou menm ou ka eseye aprann de seri de bagay pou kreye de kontni tou, pou mete sou Facebook la, men se de kontni ki gen ki gen bagay ladan yo, se pa de bagay kòmsi zen bagay e pou fè zen bagay sa yo. E platfòm sa yo, jan nou ka ap gade ekran m nan la, Premye platfòm nan ki se Coursera, Coursera se yon platfòm ki ofri de kou gratis, ki ofri de kou gratis e li ofri de kou peye. Jan nou kab gade la, li gen kolaborasyon e avèk plis ke 200 inivèsite nan mond lan e. jan nou kab gade li gen inivèsite yo, sa se kou yo, e si nou fon ti desann avèm pi ba, nap gade pou syans e pou syans, li gen 425 kou, pou sante 471, pou a li gen 338, pou teknoloji enfòmasyon, li gen 145 kou. E platfòm sa, li, platfòm sa yo, yo nan tout lang. Yo nan tout lang, ou mete yo lan lang ki fè w plezi a, lan lang ou plis konfòtab, lan lang ki plis konfòtab lè wap tande oubyen lè wap li. Premyèman, w ap enstale pou yo gen aplikasyon pou enstale yo sou telefòn ou, ou kreye yon kont sou li epi ou kòmanse etidye gratis san pwoblèm. Menm si w nan inivèsite ou ka toujou pran yon kapasitasyon sou platfòm sa yo y ap itil ou. Mwen yo ede m anpil. Dezyèm platfòm m ap prezante ou ki se.

E nou kap gade la sou ekran nap gade Avad ki se youn nan gwo inivèsite nan mond lan ok nap gade Boston inivèsiti son pakèt bann gwo inivèsite ki gen kou sou sou sou edèks ok men janm di nou an li gen kou peye li gen kou gratis sou li kou yo lan tout lang yo an fransè yo an espanyòl yo an anglè Twazyèm m ap prezante ou, m ap prezante ou ki se Khan Academy. Khan Academy ofri de kou gratis, ok, avèk sètifika. Tout platfòm mwen ki pase, mwen di ou deja yo, m site deja yo, tout nèt bay sètifika. Lò, otomatikman ou fin swiv kou a, epi yo voye yon sètifika ba ou, yon sètifika de kapasitasyon ki di ke ou te swiv tèl kou, tèl kou, tèl kantite lè, epi sètifika epi non inivèsite a ladan. Epi, e, nan tout sinyati rektè a tout bagay. Kan Akademi Kan Akademi se yon platfòm ki ofri de kou gratis. Premyèman, w ap enstale li sou telefòn ou epi w ap enskri sou li avèk imèl ou, yon modpas. Epi w ale nan pati kou yo la, ou chwazi kou ki fè w plezi a. Li gen aljèb nivo 1, nivo 2, nivo 3, nivo 4. Si w moun ou enterese a matematik, ou renmen fè matematik menm jan avè m, ou renmen fè trigonometri, ou renmen fè yon pakèt bagay, ou ka vin sou li la ankò pou ou aprann de seri de mat, de seri de bagay menm si w nan inivèsite l ap ede ou, sa yo se de kou kapasitasyon, de kou k t ap ede w avanse. Katriyèm, pou n fini, nou gen. Udemy Udemy se yon platfòm ki ofri de kou gratis e peye. Li gen aplikasyon l tou, w ap telechaje li sou telefòn ou, ou enskri sou li avèk imèl ou, modpas ou, epi ou ale nan pati kou yo, seksyon kou, kou ki fè w plezi yo, li gen desen, devlopman, maketin, enfòmatik, mizik, fotografi, biznis, devlopman pèsonèl, e elatriye epi ou annik parèt ou chwazi kou yo li gen kou peye li gen kou gratis non kounye la si w ta jwenn yon kou kou jwenn nan li pa gratis se peye l ye kounye wap poze tèt ou kesyon kòman map fè peye l se trè senp asireman ou gon moun ou aletranje ki gon kat de kredi ki gen yon kat debi ok ou ka fè moun nan peye kou sa pou ou. Olye w mande moun nan 100 dola se pou al nan Chawa Pete, pou w al nan Ti Sourit, enben mande moun nan 100 dola, di moun nan, mwen gen yon kont sou Udemy, pandan m ap verifye Udemy, mwen wè yon kou ki enterese m, ke m ta renmen aprann kou sa. M ta renmen pran kapasitasyon sa. Enben, m ap voye m ap voye modpas mwen ba ou, antre sou platfòm nan, peye kou sa pou mwen. M garanti w moun nan t ap twò kontan peye kou a pou ou, olye w ap mande moun nan kòb pou ale nan cha w a pete. Tandike gen, avèk 100 dola sa, avèk 13 dola sa, li gen kou ki pi ba pri sou li, jiska 13 dola, 10 dola, e 7 dola w ap jwenn sou li. Men, Udemy se yon platfòm gen de lè kou yo moute, gen de lè yo desann. Ou gen dwa siveye lè kou yo desann, si w pa vle twò takse moun nan, imajine w kou a 10 dola, 11 dola, 12 dola, m garanti w moun nan ap twò kontan peye l pou ou, moun nan ap wè w ou anvi avanse, avèk 13 dola sa a m garanti w peye kou sa a w pap regrèt nan vi w, l ap ede w avanse anpil. Enben, se te sa nou te pote pou w pou jodi a, nou espere n ap kwaze nan yon pwochen videyo e pou n. pote plis bagay pou ou e o nivo edikasyon e m espere ke titoryèl sa ap fè ou plezi m espere ke ou menm ki pral gade videyo sa ou pral eseye youn nan 4 platfòm sa yo pou kòmanse aprann yon bagay kòmanse mete kapasitasyon oubyen kòmanse kòmanse aprann kapasitasyon mete desen bagay menm si w nan inivèsite sa p. pap etire yon may sou ou, okontrè wap aprann plis, wap fè plis rechèch, wap vin wap konn plis bagay. M espere video sa ap pote yon bagay pou ou. Pa neglije kite yon kòmantè, si w ta renmen konn plis bagay, kite yon kòmantè e mwen gen tan dot sit, mwen gen tan dot sit kote wap jwenn dese de dokiman gratis, mwen gen tan dot sit kote wap ka e. jwenn de seri de pwofesè ki a dispozisyon pou pale, pou tchat, si w ta bezwen poze yon kesyon, si w ta bezwen mande yon enfòmasyon, trè pwochènman m ap vin avèk videyo sa yo pou nou. Tchaw tchaw, a la pwochèn pou yon lòt videyo.